Mwen salye tout moun, mwen gen yon gwo mesaj ki baze sou covid 19 ensi ke vaksen ke yap bay pou covid 19 la. Non pam se Sieur Cassy, jodi a nou se 20 Out 2021, ekri dat sa e pataje video sa anpil fwa Tanpri, pataje l sou platfòm, pataje l sou WhatsApp, pataje l sou Instagram, pataje l sou Facebook, pataje l, pataje l, pataje l sou tout radyo televizyon posib. Tande byen sa m pral di ou a, mwen menm, m ap viv Lèzetazini, espesifikman an Florid. Men sa k ap pase kounye a sou koze vaksen sa, tèlman y ap pouse pou yo fè l yon egzijans. Nan travay peyi etranje sa yo, bon, ban m pale pou Lèzetazini ka se la ke m ap viv, spesifikman an Florid, lè ke w ap travay, gen yon rezon ki koz ke ou pèdi travay, ou ka rele unemployment ki fè pa de gouvèneman pou di ke ou pa p travay, e selon rezon ki fè w pa p travay lan, yo ba w yon ti chèk chak semèn. E ti chèk chak semèn sa a yo ba ou a, yo fè w ranpli fòm pou di ke, èske w te chache lòt travay? Ki kote ou te chache l? Yo fè w ranpli l e pou yo verifye pou yo wè èske ou chache lòt travay. Pou ki rezon yo fè sa? Se yon fason pou yo ankouraje w pou jwenn yon lòt travay pli vit ke posib pou yo menm pou yo pa pede ap pede ba w kòb chak semèn. Sa vle di ke menm si y ap soutni w ak yon ti chèk ki vrèman diferan a chèk nòmal ou, pa egzanp, si chak de semèn nan travay ou te konn touche mil dola, lè w al nan anplwayaman, yo ka ba ou up jiska 275 dola an Florid. Sa vle di, ti chèk w ap resevwa, li totalman enferyè a chèk nòmal ou. Ok? So, kounye a la, dèske y ap pouse pou ba moun vaksen, non sèlman yo ofri w lajan pou w pran vaksen an, e genyen moun ki di yo p ap pran lajan ni yo p ap pran vaksen. Sitou moun ki sou bò lamedsin yo. Yo egzije pou pran vaksen an. Kounye a, men ki sa yo di. Yo di konsa, Si yon moun chwazi nan travay ou, ou pa vle pran vaksen an, èske kounye a yo dwe ba w unemployment? pwen dentèwogasyon. Kounye a, y ap pouse pou yo vote yon lwa, pou yo fè l pase kòm yon lwa, si yon moun pèdi travay li akoz ke li pa pran vaksen an, moun sa pa ta dwe gon chèk k ap vin jwenn li. Men nan ki kondisyon nou twouve nou nou menm kretyen. Nou menm kretyen k ap viv nan peyi etranje yo. Mezanmi, nou nan yon peyi chak mwa bil sou bil. Bil kay, bil dlo, bil limyè, asirans machin, si machin nan ou poko peye l kach chak mwa w ap peye. Men nan kisa yo vin mete nou. Men lòt ki kondisyon, frè m, sè m, tande byen sa m pral di. Gen nan nou menm la k ap tande m, nou di nou p ap pran vaksen an paske pastè nou di pou nou pa pran vaksen an. Tande m la, sonje ke s on kesyon de lafwa, s on kesyon de relasyon ak Bondye. Se pa sou moun pou gade pou di w pa p pran vaksen an. Se yon kesyon relasyon w ak Bondye. Pou asire w dan lafwa, ou konnen vaksen sa li kont volonte Bondye, ou di w pa p pran l. Ou mare lafwa w fèm, ou konnen se Kris w ap suiv pou di w pa p pran l. Pase nan tan sa m ap di w la a. Gen manman ki di adye pitit yo fè sa yo vle, gen pitit ki di adye paran yo fè sa yo vle, gen mari ki di adye madanm, madanm ki di adye mari yo fè sa yo pi pito. So nan tan sa se pa sou moun pou gade pou di w pap pran vaksen an, men se ou menm ki pou garde la fwa pou di ok m konnen l pa bon m pap pran vaksen an. Ou pral nan gwo pèsekisyon Nou menm kretyen kounye a k ap abandone Ayiti, k ap pran Chili, wout Meksik pou n vin Ozetazini, se nan sa ke n ap vini la kounye a. E petèt avan menm yo lage w pou vin nan peyi a, yo ka egzije w pou pran vaksen an. Sa vle di ke annou panse ak peyi nou. Lè yo di nou, Pou nou rete, pou nou met men ansanm, pou nou ranje Ayiti, nou prefere kouri, panse ke nou menm jounen jodi a nou pral bezwen Ayiti. Nou menm fanmi an Ayiti ki gen fanmi nan peyi etranje, kote ke fanmi nou se kretyen, nap, map di nou ti bagay, pran anpil prekosyon a sa m pral di nou an. Chèk yo ka pa vin menm jan ankò. Kam transfè Western Union ka pa vin menm jan ankò. Paske lè paran nou yo ki se kretyen pa dakò pran vaksen an, nou p ap kapab travay, nou p ap ka gen chèk unemployment pou n voye ann Ayiti. Sa vle di gen anpil fam de Dye, anpil òm de Dye kounye a ki pral pran direksyon peyi yo. Paske peyi a mande pou travay pou peye bil. Bon e si w p ap travay? E si yo pa peye w? E ti kòb ou sere a fini, kisa w ap fè? E pa nan peyi w w ap tounen? Sa vle di ke mezanmi li enpòtan pou nou kapab priye e gade lafwa. An nou eseye dezaktive nou sou byen latè pase gen anpil nan nou ki kretyen, nou kretyen akoz de byen latè. Bondye ba nou viza nou kretyen, Bondye ba nou bèl kay nou kretyen, nou gen bèl machin nèf nap woule nou kretyen enben bagay la pral chanje. Paske bagay lan pa dous. Lè wap gade efè vaksen sa fè nan kò moun mezanmi. Ou pa ta di son on ti dyab, on ti demon kap mache nan kò ou. Bagay sa pral chanje nou an bèt pou yo ta fè nou vin robo. Epi adeyè nou chanje. Ou tande? Lè w pran vaksen sa a, sistèm globil blan w ki ta dwe defans kò w, sistèm globil la ki ta pou goumen kont tout vye mikwòb ki rantre nan kò a, ki pou pwoteje kò a, l ap detwi adn ou, l ap detwi sistèm sa, sa vle di ke menm yon ti grip ka touye w. Epi vi spirityèl ou an je. Ha! Kounye a se pa kesyon di pastè m di pa pran vaksen non, se yon kesyon de lafwa w, pase gen pastè la a k ap pran vaksen an. E gen anpil nan nou menm legliz, nou pran pòz nou pa pranl nou prann nou ret an silans. Se la map di nou. Sèvi Bondye se pa gat sou moun, sèvi Bondye son kesyon de gade la fwa. Humm. Son kesyon de relasyon ak Bondye. Kounya la map di nou sa nou menm fanmi ki an Ayiti yo. Gen fanmi nou ki lòt bò dlo depi dèzane kap oblije tounen al jwenn nou pase kondisyon yo yo pa respekte. Spirityèlman palan, nou pap kapab aksepte ak egzijans yo pral fè nou an. Mwen menm kap pale la m pare pou m pran pitit mwen pou m al nan peyi m. Paske m pap dakò pou m vin yon antikris, m pap dakò pou m vin wobo, m pap dakò pou m gen mak bèt la sou mwen. Bagay yo pa dous. Sa vle di de no jou ou menm kretyen kap di w ap vin nan peyi etranje, sonje nan kisa wap vini. Bagay yo pap vin pi dous. E se si moun ki pran vaksen an, yo mouri. Wi, moun ki pran 2 doz deja yo, non sèlman yo repran maladi a, e yo mouri. Kounye a se timoun yo k ap afekte mezanmi. Genyen bis, chofè bis yo, bus driver lekòl timoun yo, yo rete yo pa al travay. Gen manman la k oblije se yo k anreta nan travay yo pou al chache pitit yo mennen pitit yo pase bòs yo m pa konnen nan eta kote w ap viv la men mwen menm an Florid bis driver yo ap fè paran anreta lè pou yo pase pran timoun yo yo anreta pou ki rezon pase lè se sa k pou vin fè travay li l pa vini paske yo malad yo mouri kounye a la y ap chache kèk grenn moun ki pou pran bis pou vin pran timoun yo Timoun ap anreta nan klas bagay la gentan mele ha nou menm kap kouri kite ayiti poun vin nan peyi etranje men kijan peyi etranje ap degingole la peyi etranje li pa vle pèdi pwisans yo yap fèn tounen robo yap enjekte tenten nan kò nou pou yo fèn sanble bèt Mezanmi an nou lapriyè, lidè legliz yo, an nou pran pasyans ak nou tout youn lòt, se pa sèlman ak manman w, papa w, pitit ou pou pran pasyans, pran pasyans ak tout lòt yo tou, ann priye ak yo, paske Jezi te di moun ki te di l, men manman l, men frè l ap chache la, li te di moun ki manman m, moun ki frè m, se moun ki tande e ki, se moun ki. ki tande e ki fè sa Papa l, Bondye, mande. Sa vle di ke gen anpil nan nou menm lidè, nou sèlman ankadre manman nou, papa nou, pitit nou, madanm nou, mari nou, epi chak lòt moun ki vin legliz yo depi yo fè yon ti chape, nou jete yo. Li lè li tan kounye a pou nou ankadre, pou nou mete tèt nou ansanm, pou nou sipòte fanmi nou yo. Se pou legliz met tèt yo ansanm pou n sipòte lòt. Gen twòp divizyon. Gen trop division ata vodouyizan kanpe yo di yo pap pran piki sa vodouyizan wi yo di yo pap pranl paske gen elyenn gen de revelasyon yo montre yo kèk ti bagay yo kanpe yo di yo pap pranl gon vodouyizan li di w li menm li prefere mouri tan pou l prann bon e mwen menm avw ki kretyen ki gon bib nan men nou sèlman lontan menm limon bib la kale nan men nou kisa nou ka di Gen nan nou la kap pran la sent sèn ki te di nou pa tap pran piki a nou pran l paske nou pa dakò pèdi djòb nou, nou pa dakò e gen nan nou kal pi lwen ki di o wi o non de Jezi nap pran vaksen an se vre ebyen wa di o non de Jezi tou pral nan lanfè wa gen lapè nan lanfè lapè ansanm avèk nou banm di nou byen lapwofesi ap akonpli nou nan tan lawodise pa gen jwèt ankò Se sak fè w ap wè gen manman la cheri, an soudin an soudin, y ap fè wout yo, yo kite pitit. Gen pitit an soudin an soudin yo di enben manman kòm ou pa p pran piki a mwen menm mwen pran l. Gen madanm ki di enben madan, mari, kòm ou pa pran mwen menm mwen pran. Sa vle di ke gen anpil relasyon kounye a k kòmanse ap sekwe. Gade lafwa nou nan Jezi. Pa di w pap pran piki a poutèt pastè, poutèt manman, poutèt papa. Se pou di, ou pap pran piki a selon lafwa ou gen nan Kris, e jan w met lafwa nan Kris la, wa viv lafidelite de Dye. Bondye beni w. Se te Soeur Cassy, kenbe fèm.